Byenvini nan Akademi Gabèl Sentè. Nan Akademi Gabèl Sentè, w ap jwenn diferan kou, jan n ap gade la. Men nan moman sa n ap pale avèk ou la, ou pral suiv modil kou sou. Zoom, Zoom konferans, nòmalman ke ou kapab itilize non sèlman pou fè konferans oubyen meeting avèk ekip ou, avèk gwoup ou, men ou kapab sèvi avèk li tou, gen anpil lekòl ki menm sèvi avèk li pou yo kapab dispanse kou, gen moun k ap fè kou prive, se avèk sistèm Zoom nan yo sèvi pou yo kapab fè kou sa yo, dispanse kou sa yo, kote ke tout elèv yo. yo peye pou yo kapab patisipe aske yo kapab voye link lan tout elèv yo kapab anrejistre dabò avan menm yo resevwa link zoom nan pou klas la le zoom klas zoom klas ebyen nou pral kòmanse avèk zoom nan premye bagay nou bezwen fè nou kapab itilize zoom nan non sèlman sou òdinatè nou, men nou kapab itilize zoom nan sou telefòn nou tou. Nan videyo k ap vini an, n ap montre w kijan pou w enstale zoom nan sou telefòn ou epi pou w kapab fè konfigirasyon prensipal yo. Men pou kounye a la, nou sou yon iMac, nou pral monte sou entènèt lan, n ap chèche zoom, n ap chèche zoom konferans, zoom Nou kapab wè Zoom Meeting parèt, n ap ekri Zoom Konferans. Nou klike sou Zoom Konferans, l ap ba nou tout sa ki gen rapò avèk Zoom. Premye bagay yo ki make Ad yo, se piblisite yo ye. N ap chèche, n ap chèche, ok, Zoom pwen. us se li menm ki sanse sit ofisyèl pou zoom nan nòmalman lè wap download zoom aplikasyon sa lè wap download li ou lè w monte sou sit lan ou kapab wè e li ba w diferan panèl kote ke ou kapab login sou e aplikasyon an menm sou website lan e men konsa tou li ba w opsyon ou kapab download li ou telechaje l sou òdinatè a pou w kapab sèvi avèk li an nou di si ou poko gen yon kont sou zoom nan wap klike sign up paske li gratis pou anrejistre lè li mande w pou sign up pou verifikasyon lap mande w pou kapab chwazi laj ou ou kapab chwazi dat ou fèt epi ou jus antre. Ou fè continue e la li vin mande w li di sign up is free meeting and chat for free ou kapab itilize zoom nan gratis men gen opsyon ki peyan vèsyon pwofesyonèl la wap kapab fè sa aprè wap kapab upgrade plan aske ou kapab sèvi avèl non sèlman pou plis tan lap baw plis fonksyonalite tou lè wap monte sou zoom nan li baw diferan fason ou kapab sign up ou kapab anrejistre oubyen ou kapab login sou diferant fason. Non sèlman ou kapab sèvi avèk email adrès ou, e konsa tou ou kapab sèvi avèk yon gmail ke w deja genyen, oubyen ou sèvi avèk account Facebook ke ou deja genyen. Nan sans sa, nou menm nou deja gen account avè l deja, nou pap pran sign up, men nap pran sign in. Sign in nan senp, Ou kapab sèvi avèk email epi password oubyen ou sèvi avèk gmail. Si mwen menm mwen jis klike sou gmail lap redirijem vè panèl google account lan poum chwazi ki kont mwen vle sèvi poum rantre sou zoom nan epi map pran radio TV levanjil agogo paske nou deja gen account lan ke nap sèvi avèk li lè nou login nòmalman li ba nou tout detay yo li bay wè la. Si w ap gade byen w ap wè l make Radio TV Levanjil a Gogo, levanjilagogo at gmail dot com sign out li ba w dèyè email adrès la li make license sa vle di mwen gen lisans pou li m ap sèvi la avèk vèsyon pwofesyonèl zoom nan vèsyon pwofesyonèl zoom nan kote ke Non sèlman ou gen yon meeting ID, lè moun nan pale de meeting ID an, li pale ou de nimewo ke ou sèvi pou zoom nan, nenpòt moun ki gen meeting ID an kapab deside rantre nan youn nan rankont ke w ap fè sou zoom nan. Nòmalman lè moun nan monte, si tout fwa l poko login, Zoom nan ap mande l pou l jwenn yon meeting oubyen pou l kreye yon meeting. Anndan zoom nan, nou genyen diferan meni. Si n ap gade nan meni sa yo, li genyen meni ki se pwofil la ki bay tout detay de akawont ke nou genyen avèk zoom nan. Nou wè l bay meeting. Nan pati meeting nan, se la nou kapab kreye yon meeting. yo rele ou kapab schedule a meeting wap kapab kreye yon meeting ou pwograme meeting nan ou bay nan ki dat e lap start men objektif meeting nan epi lè konsa wap kapab gen link lan ke wap kapab pataje avèk moun ou ta renmen envite nan meeting sa ke wap fè a si wap gade nan sa la nou genyen diferan meeting Kote ke nou genyen jèn rtl a chak premye samdi di mwa. Sou si m kapab si m klike sou stat lan otomatikman l ap mande m pou m ouvè kamera m. Ou wè? Otomatikman l mande m paske m gen aplikasyon an enstale sou sou òdinatè a li mande m pou l ouvè aplikasyon an. Ou wè li? Otomatikman li ouvè aplikasyon an. Imedyatman l ouvè aplikasyon an, li parèt full screen, epi w wè li, jan w wè m parèt sou li an la, se konsa l ye. Kounye a tout moun ki gen link lan kapab klike sou link lan, depandamman de fason ke nou konfigire e. meeting nan, moun nan pafwa l kapab mande l kòd, pafwa l tou l gen dwa pa mande l kòd pou l rantre. Depandaman de jan nou konfigire l la. An nou pale de menu, nou tou rantre nan menu lè nou lanse meeting nan. Nou lanse meeting nan, li parèt full screen konsa, paske se nou menm ki konfigire l konsa. Kounye a, si nou di nou vle e prezante w menu yo. Nan premye sa, ou wè, nou kòmanse anba, menu sa, se menu pou jere mikwo, pou jere son. Sa se yo se tout yon miksè kote ou wè make ki make mute la wap klike sou ti flèch ki nan tèt li a lap afiche tout tout opsyon ki genyen nan zoom nan pou mikwo oubyen pou speaker oubyen tout sa ki gen rapò avèk e konfigirasyon audio konfigirasyon son oubyen audio settings an anglè se tèm nan sa si nou wè nap wè nan premyè pati a li make select E microphone? Nan select a microphone, li ba nou opsyon pou nou sele, pou nou, pou nou chwazi youn nan mikwo ki, ke sistèm nan idantifye. Si w klike sou sistèm nan, nòmatikman sa ki sou òdinatè a kòm odyo an, se li menm l ap pran kòm mikwo. Si w klike sou scarlett lan, se paske mwen gen yon kat son ki enstale sou sa e ki ouvè, ki rele scarlett. 18 ay 20 usb se pa usb li konfigire si ou klike sou built in microphone ki se entènal microphone nan nòmalman se yon iMac ki tou gen kamera li tou genyen osi mikwo se sou li nou kitel epi si nap gade nan pi ba ou wè li m seleksyonel m klike sou ti flèch la ankò m gade sou speaker kounya nap chwazi speaker. Paske sa, se opsyon de baz la. Si w pa konn sa, menm lè wal patisipe nan yon meeting, menm lè e pa ou ki fè meeting nan, fò w jere sa aske ou konnen men kijan pou w fonksyone avèk zoom nan pou w jere tande son oubyen pou w ouvè mikwo w. Otomatikman, li ba nou. Pou nou seleksyone spikè, depi w gen yon flèch kote l, se paske se sou li l ye. Gen Sennheiser System, gen Scarlett, menm jan usb mic e mikrofòn nan, spikè a monte, sa vle di nou chwazi, la nou te kapab chwazi mikwo ki sou kat son an, la osi nou te kapab chwazi pou nou tande l atravè kat son an, kote ke spikè ki ploge sou li a, se sou li n ap tande l. Men tout fwa tou, iMac lan, nòmalman, tout òdinatè oubyen laptòp, li gen yon. Speaker sou li tou ou kapab chwazi speaker sa ou wè li ou chwazi speaker a lè klike sou flèch la kounya ou wè li li sou output internal speaker epi sou microphone nan li sou built in microphone sa vle di nou pa sèvi avèk anyen deyò anndan sa e si wap gade sou pati sa ki make test microphone ou kapab klike sou li pou kapab teste kijan mikrofòn nan fonksyone, oubyen yon live computer audio ou pap kapab tande, konsa tou yo pap kapab tande w tou. Men li gen tout yon seri de setting ke ou kapab rantre ladan yo pou fè tout yon seri de konfigirasyon. Si w ap gade la, w ap wè input level, sa vle di son, ou wè tande, son, yon limè vè son, sa vle di son k monte sou li an la nòmalman li jere, epi nou gen diferan volim ke nou kapab ajiste. E nan menm panèl setting nan, li ba w opsyon pou konfigire, fè konfigirasyon prensipal yo, ou gen pou konfigire videyo, pou w chwazi ki kamera w vle sèvi, si tout fwa ou gen lòt kamera ki ploge sou machin nan ke ou ta vle sèvi avè l. Ou kapab vire, wè li, vire kamera sans, wè, pou sans ou ta vle l la. Epi li ba w tout yon seri de fonksyonalite ki vrèman enpòtan pou nou konnen si tout fwa se patisipe w ap jis patisipe oubyen si tout fwa se konnen w vle konnen l pou lè w monte sou li pou w kapab alèz. Si w klike sou odyo, nou te sou odyo deja, screen share, ou wè li, tout sa gen konfigirasyon avèk sa ki ou vle pataje. Ou gen dwa pa vle pataje videyo w, ou pataje ekran. Ou prataje sa w vle nan ekran, si se yon browser, yon website, gen moun ki sèvi avè l pou yo kapab ouvri chan desperans lè yo patisipe nan yon priyè sou Zoom. Background effect, kote ke nou kapab chanje fon ki dèyè nou an. La nou pa chwazi kenn background, men ou kapab chwazi diferan fon pou w kapab mete tèt ou ladan yo. Gen diferan efè, efè sa yo li chanje koulè lan. Ou kapab wè, otomatikman koulè sa m ap fè a li sanse chanje. E imedyatman l chanje, li chanje parapò avèk jan w wè l lan, e li pran konfigirasyon sa ke ou menm ou ba li a. Ou wè li? Tout sa yo se opsyon ke yo ye. Ou wè li? M kapab mete l an nwa e blan. Ok, la m ale nan screen recording. Otomatikman se ou menm ki lanse yon yon meeting oubyen yon zoom konferans, yon konferans kòl ki sou zoom nan, yon konferans kòl kèlkonk, ou kapab chwazi anrejistre e sa ke ou genyen yo nan yon folder sou machin nan. Otomatikman li kreye yon folder ki di nan dan my documents ki rele zoom. Si ou menm ou vle chwazi l, ou ta renmen se vle yon lòt kote, wap klike sou choose new location, epi lap baw opsyon

e fè konferans lan. La li baw sa se statistik ki baw yon statistik de kijan machin nan fonksyone, de kijan ke li li li li li sipòte pwogram nan e de jan sa ye pa rapò avèk lè yo pale de CPU nou wè CPU an, de vitès machin nan, memwa machin nan. Nòmalman li baw tout konfigirasyon sa yo nèt nèt nèt. E lèfin gade sou fidbak, si tout fwa zoom tap bay ti pwoblèm, nou kapab ekri Epi nou soumèt fidbak nou pou n di men kijan, men kisa nou pa renmen, men kisa nou renmen pou teknik lan kapab jere sa. E la li bay kibòd shortcut yo ki ba yo tout yon seri de rakousi ke nou kapab sèvi pou nou chanje yon seri de opsyon pou nou aksede pi rapid sou pwogram nan. Accessibility, nou kapab ogmante size tèks yo Caption yo depandamman de sa ke nap fè a. Sa se nan option setting nan, nou fèmen nou sot sou sa e nou kapab gade la, wè li li toujou rete sou nwa e blan paske nou te chwazi nwa e blan. Nan dezyèm option an ki se video, si nou klike sou. Kamera dirèkteman, sa vle di nou stop videyo, foto ke nou gen sou pwofil zoom nan se li menm kap parèt. Si nou klike sou open video, li lap ba nou videyo a nòmalman jan l te ye avan, men si nou klike sou ti flèch lan, lap ba nou plis opsyon, kote ke l kapab ba nou opsyon pou nou chwazi yon videyo yon virtual background, virtual background nan se lè w chwazi yon fon pou e. A Imaj, Nou chwazi yon fon nou mete dèyè nou. Nou chwazi yon fon nou mete dèyè nou, nou di ke ok se la ke nou ye. Se la ke nou ye, opsyon Nou pa menm bezwen green screen, wè la, si m te gen green screen dèyè m, m t ap jis chwazi green screen, men m pa menm bezwen green screen pou m kapab sèvi avèk li. Epi m fèmen, nou kapab wè kounye a la, nou wè li? Si m te gen green screen, imaj la t ap pwòp, li pa t ap koupe zòrèy mwen. Alright Le fait ke m pa gen green screen nan Li jus ban mwen l konsa li manke pwòp Anpil moun ki pa konnen sa Yo jus deside sèvi avèk Virtual Background Men yo bezwen konnen ke Lè ou gen Virtual Background nan epi ou gen green screen Ou aktive green screen nan W ap gon imaj pwofesyonèl Ok An nou di n ap retire efè a Nou klike sou ti flèch lan E nou klike sou Virtual Background Epi nou klike sou sa Nou retire Efè, si nou gen green screen nou te klike sou sa epi lap kapab parèt. Nou fè none epi nou fè fèmen ok. La li gen opsyon security, security an se kisa li ye? Se yon opsyon kote ke nou ka nou kapab chwazi nou wè li nou kapab chwazi pou nou bay patisipan yo yon seri de dwa tankou pou yo tchat, pou yo rebay tèt yo non, pou yo fèmen mikwo yo oubyen ouvè mikwo yo, pou yo ouvè videyo yo san ke nou menm nou pa bezwen kontwole sa pou yo, nou kite yo yo kapab fè l pou kont yo, nou ba yo aksè, nou ba yo otorizasyon pou yo fè sa. Nan sekiriti yo kapab fè sa. Patisipan. Kounye a, lè w klike sou patisipan, li ba w lis patisipan. Nòmalman, lè yon moun ap monte, w ap kapab wè la a, li make ke moun nan, gon moun ki vle rantre, epi l ap ba w yon bouton ble dèyè l, pou w jis klike sou li pou admit, lè konsa moun nan ap kapab antre, l ap chwazi odyo, epi l ap chwazi videyo, epi l ap kapab rantre nan meeting nan, tout moun ap kapab wè l, tout patisipan yo ap parèt sou bò sa la a. Si nou klike sou patisipan ankò, li sòti, l al sou full screen. Men si nou klike sou nan flèch ki sou patisipan, nou wè, nou kapab envite yon patisipan. Lè nou di envite yon patisipan, nou kapab antre email adrès li, epi oubyen nou fè copy invite link. Lè w kopye link envitasyon an, ou kapab al voye l ba li nenpòt ki fason. Si w gen iPhone oubyen. Ay Mac ou kapab jus airdrop li ahan si se aparay Apple yo ke ou ap sèvi. Nan al nan opsyon chat lan. Nan opsyon chat lan ou wè li, li make chat to everyone. Mwen menm ki lanse meeting nan si m vle lanse yon mesaj la e pou m mande tout moun eske eske nou tande m. M jis tape eske nou tande m. epi m jis voye l tout moun ki sou chat lan ap jwenn li men otomatikman m vle ekri yon moun pèsonèlman map klike sou li epi mwen adrese mesaj la avè l dirèkteman si m vle pataje yon fichye tou menm jan m chwazi kibò fichye a ye epi mwen lanse fichye a. Ok mwen lanse fichye an tout moun ap kapab gen aksè avèl yap kapab ouvèl sou machin pa yo oubyen sou telefòn yo janl ye an lap kapab parèt ok nou fèmen opsyon chat lan nou fèmen opsyon patisipan nou al nan screen sharing kounya nan screen sharing li pèmèt nou kapab pataje ekran nou li di lè nou klike sou screen share li mande kisa ou vle pataje menm ou vle pataje yon fenèt Nan sa w ap fè a, oubyen w vle ekri tankou yon tablo kèlkonk, ou vle si w gen yon iPad oubyen yon telefòn ki konekte, oubyen si w gen telefòn nan konekte pa kab, oubyen ou vle pataje yon bagay ki ouvè sou yon browser tankou Google Chrome sou machin nan. La li ba w opsyon pou E si son videyo wap pataje, li baw opsyon pou kapab pataje son an tou pou lòt moun yo kapab tande. Li di optimize for video clip, sa vle di imaj la ap kapab plizoumwen swa aske mount moun yo kapab. E imedyatman ou klike sou share, wap wè kisa kap monte, se sa ke ou lanse a, se li menm kap monte. Epi ou imedyatman nou deside e sòti sou li. Nou klike sou ou wè li te sou screen share kounya imedyatman nou klike sou screen share ankò nou kapab jis e sòti sou li nou klike si se yon tablo nou vle nou pran opsyon tablo a pito e lè nou pran opsyon tablo a n ap wè nou kapab ekri nou kapab pataje tout yon seri de bagay ansanm avèk moun yo kote ke nou kapab efase Nou kapab efase sa nou vle, nou kapab desine sa nou vle. Eraser an, wè li, ou efase sa w ekri yo, lòt moun nan ap kapab wè l oubyen ou jis clear li, lòt moun nan ap kapab wè. E si tout fwa ou vle sòti sou screen sharing nan, w ap jis fè stop share. Epi li retounen sou kamera. Pou record ankò, nou klike sou record. otomatikman w klike sou record lap pull up yon menu kap di record on this Mac or record on the cloud record on this Mac la lè w deside record son an imaj la video an sou machin nan wap gen kopi a sou machin nan nan yon folder men lè w record on the cloud lap record li sou sistèm zoom nan epi lè l fini lap baw yon link pou w kapab download li sou telefòn ou oubyen sou òdinatè ke w ye a reaction ou kapab chwazi Tankou egzanp, ou kapab chwazi tip de bagay ke ou ta pa, e fason ke sa ou vle afiche. Ou ap gade si sa m sot klike an li parèt sou tèt mwen, ki bay, si se ri m ap ri, ou wè li, li bay ke m ap ri. Ok, nou kapab leve men pou raise hand, sa vle di li imedyatman moun nan ap fè konferans lan li wè yon men leve konsa, se paske l konnen ke ou gen yon kesyon. Li menm li kapab desann men ou, se konsa tou li kapab ba ou. pale. Ou menm tou ou kapab klike sou menm opsyon an, jan w te klike pou w ouvè moun lan, ou leve moun lan, ou klike, ou desann men w. Atravè òdinatè a, atravè teknoloji a. Eli nou gen lòt opsyon ki vrèman enpòtan ke anpil moun pa konnen, se 3 pwen sa yo ki make mò w lan. Lè w klike sou li, li ba w opsyon pou ale live on Facebook, live on workplace by you, by Facebook, si w sèvi avèk workplace. Live on YouTube sa yo opsyon sa yo se sou browzè an sou òdinatè nan konfigirasyon pou al aktive yo pou yo kapab parèt la otomatikman mwen menm mwen aktive yo yo parèt la si m klike live sou youn la m deja live sou Facebook oubyen YouTube ok se te sa nou te gen an gwo pou zoom nan nan videyo kap vini an n ap montre w kijan w kapab e aksede avèk diferan. panèl yo avèk diferan opsyon sou telefòn ou. Ebyen sa nou remèsye tout moun ki tap swiv seyans leson sa ki gen rapò avèk zoom ke nou kapab itilize kòm yon zouti pou nou kapab fè konferans, nou kapab fè klas, Moun kap fè kou a distans avèk moun kote ou vle sèvi live kote ou ka pran diferan yon kantite de moun ou kapab sèvi avèk zoom pou fè tout bagay sa yo ebyen nap pou nou fini meeting nan nap klike sou end imedyatman nou deside klike sou end si nou live gon lòt moun ki gen menm Lèl gen diferan moun lap mande kiyès nou vle bay bay admin ou asinye yon moun kòm admin epi ou retire tèt ou men si w vle koupe meeting nan pou tout moun ou jis end meeting for all bali li fèmen otomatikman aplikasyon zoom nan la m kapab deside sign in M klike sou gmail pou m sign in anndan account mwen an. Otomatikman lè m sign in sou aplikasyon zoom nan se sa ke l ban m. Li ban m diferan ke meeting ke mwen genyen yo. Epi li afiche meeting ID m nan anlè la. Tout sa m rekòd sou machin nan ou wè li rekòd la. Tout sa k fèt deja. Ou men kontak li ba w diferan kontak, meeting, chat li ba w diferan chat. Ke ou chat deja e home li baw fason ke ou kapab ale pou ou schedule yon meeting ou wè li schedule li baw opsyon pou schedule yon meeting ou bay meeting nan non ou chwazi dat ki ou chwazi si se yon bagay kap fèt chak tèl lè epi ou si ou vle avèk menm meeting ID ou la oubyen ou jenere yon meeting ID e avèk yon passcode kote ke ou pèmèt patisipan yo pou yo kapab rete nan waiting room, kote ke yo kapab monte sou link la yap rete tann ke ou menm ou lanse, kote ke ou kapab fè diferan konfigirasyon, gen kèk bagay se jwe pou nou jwe avèk yo, pou nou kapab konnen yo epi ou kapab senkronize l avèk kalandriye ou epi ou fè save otomatikman, meeting nan kreye lè w al nan espas meeting. w ap kapab wè meeting ou te kreye an la. E konsa, ou kapab kreye yon meeting pou moun, ou voye link lan ba li, e lè lè a rive ou lanse meeting nan, epi ou asinye l kòm administratè oubyen host, epi ou menm ou retire kò w, pandansetan se sou account ou an tout bagay sa yo ap fèt, si tankou yon vèsyon pwofesyonèl lan, ou gen lisans pou li. Sa vle di gen limit ke ou menm ou pa vrèman genyen. Men si tout fwa se vèsyon free a ou genyen, ou sèlman genyen 40 minit pou fè, apre sa kanpe l, relanse l ankò. Men si ou pa vle pran dekoupe l, ou jis fè gen vèsyon pwofesyonèl la ki pa twò chè, ke w peye chak mwa, epi ou gen zoom nan. Se te sa n te gen pou n te ba ou Pou zoom nan, si nou gen kesyon nou kapab toujou poze kesyon yo, e nou gen yon bagay nou ta renmen konnen nou kapab poze kesyon an e n ap kapab vini avèk yon videyo pou ou sou sa ke ou menm ou mande a. Opsyon dezyèm dezyèm leson an jan nou di an, n ap ba w kijan ou kapab itilize zoom nan sou telefòn ou pou w kapab fè tout sa w menm sa w t ap fè sou òdinatè a. Ebyen. Kenbe la, n ap gade, mete tèt nou an plas, memorize tout sa ke nou bay yo, afin ke nou kapab master teknoloji a. De jou an jou gen de aplikasyon, gen de pwogram k ap vini pou pèmèt lavi nou kapab pi fasil, men tout fwa si nou pa konnen yo, lavi nou ap vin pi difisil. Toutotan nou poko ka adapte nou avèk yon seri de bagay, bagay yo ap pi difisil pou nou. Ebyen, n ap tann ou nan lòt kou an, epi. Ou gen egzamen nou pral pase, nou gen kesyon nou pral pase touswit nou fini kou an pou n wè èske ou konprann e nou gen devwa ke n ap bay tou pou kapab fè l epi pou kapab soumèt ba nou. E nou gen de diferan leson bonis ke nou pral bay pou montre ou kijan gen kèk ti bagay ou kapab fè yo byen fasil san ou pa bezwen non sèlman depanse kòb oubyen al achte yon aplikasyon pou kapab fè yo a telefòn nan men w nan Ou kapab fè yon seri de bagay ke ou pat janm konnen ki te egziste. Men tout opsyon yo la, se konnen pou konnen yo. Ou jwenn yon moun ki pou di ou yo, yon moun ki pou montre ou yo, ou menm konsa tou wa va montre yon lòt li pou l kapab sèvi avè l.